Koman yo bloke lòt bò a menm nan? Fò n manje nou menm, fò n manje.
Non, pa gen bagay kon sa menm. Kòm si, nèg yo fèmen tout peyi a nèt. Sèl save sèlman nou rete. Menm inosan nou voye al achte yo pran yo twouve tèt yo. Kèt men. On jounalis ki rele Sexy bloke peyi a. Menm lòt malere. Moun ki ka pote bagay pou nou lòt bò a.
Li pa fasil, lè kachèt.

Mon chè kouzen, ou fèm dezi mwen, nou pa pa e lontan, lontan, lontan, lontan.
E mi sou presyon mi la. Sa, men, la nou sa vyen nou men, nou sa vyen.
Oui, nou sa vyen nou men. A, ah, ok, ok. Men, eske, paske mwen, ok, paske mwen te pa la, mwen te pa la kouzen, e pi, e, euh, Li te ban m yon nouvèl paske mwen m pat la mwen menm. M pat la, m te an Alberta. Epi m te menm, m pat menm pat ak telefòn menm an jeneral. Se lè se pou m fè te apèl, se yon moun ki ban mwen telefòn. Kounye a se lè misye, lè m vin rele li, li di m, E Odma mouri. M di, Odma mouri? Li di, m di kòman Odma mouri a? Li di m, kouzen Odma mouri. Mwen di, m di, enfòme. Se nou pa gen dan kouzen nou tout ap mouri nèt. Ok. M di misye enfòme pou m konn se vre. Kounye a la, m di men ban m telefòn nou twòp. Kounye a l ban m telefòn nou. M te pa gen anyen pou m rele w, m pa gen tan nan mwen fini desann, m pa gen tan. M di te m rele w pou m mande w sa a vre, sa nou fè si Odma mouri, sa nou fè ak misye?
Bon, nou te fè, nou te fè tout bagay pou misye. Ok. Nou te fè tout bagay pou misye. Men nou menm nou la gade. Nou la e nou pa p kite sa e.

Kite bagay sa. Mwen men kite bagay sa. E sou pit fwa nou kite la e nèk ti mèk yo kap vin gaze la kay la. Non men se pou nou se pou nou se pou nou fè apèl avèk gouvènman an. Fè apèl a gouvènman an. Fè apèl a gouvènman an. E pi mande gouvènman an sipò. Si n ka remèt zam. Remèt zam yo. E pi nou men nou viv apèl. Nou pa ka viv nan kondisyon sa. Tande remèt zam nan pa. Karayib FM.
Deklarasyon. E nou trop li tap pale avek yon kouzen li laba pou di kman bay yo yon ti kras difisil pou yo yo pa ka fe bras yo pa ka soti e la polis kanpe dan nan vali a donk tap mande kouzen pou fon transfe e pi kouzen tap tou feti dialog ak nou trop e pa bliye ke ni nou trop ni ou dma Yo tou 2 se kouzen, kouzen sa a. Ok? Byen ke anpil revelasyon fèt. Men yon nan revelasyon ke nou twòp fè bay kouzen ni, li di ke li vreman pa konprann leta. Non sèlman pa konprann leta, li pa fè leta konfyans non plis. Paske nan operasyon ki mennen, ki rive. touye odma a nou trop di ke menm polisye yo yo akonpanye de lot group gang savyen an ki gen nan tet li ti mepri ti mepri kote li menm li idantifye ti mepri menm nan mitan ekip polisye yo misye di li paka konprann sa eske yap fin detwi gang odma gang pal la gran grif la. Eske gang sa li menm li pral yon gang ki tou pwisan sou tout vale a? Eske gang sa pral yon gang etatik? Eske gang sa pral kontinye bay antre dè lye avèk depite Odma? Di ki te entegre l nan mouvman an, se depite pwofàn! Donk se kesyon sa a nou tou ap kesyone tèt li nan mitan entèvyou a zanmi oditè. Li ba l pil kòb. Pa egzanp, ou ta gen yon 50 mil dola ameriken nan men w. Ou gen kòb pou viv. Ou wè sa m di w la?
Imajine, ou gen yon nèg k ap takle w ki deside pou l touye tout fanmi w, pou l detui zòn ou, pou l detui w. 50 mil dola ameriken sa, ou oblije pran l, ou lage l nan bal. Yon bandi t souleve zòn ou. Mwen m p ap ba yon nèg manti, mwen menm jan m te poze a, m te poze anpil. Pagen moun te tande m. Men se le moman ti mepri yo, m wè ti mepri vin ap mache, ap fon seri de bagay. M pa ka kite nèg la vin tchwe m. M oblije kanpe ankò.

Wi, ou pral move nan je nou. Men, lè nou kòmande konsa jeneral, e yo pa gen moun kote w la? Non.
A bon wi, e se, e se, e se evite. Ya, yo kontinye ap jwenn bal. Se nèg, e nèg yo kote w la. Malgre leta, e la polis nan vale ya, mesye yo kontinye ap jwenn bal. E se lè nou pote yo, yo pote, e se se nou jis kòmande yo pote w pwès ou byen yo, yo pote yo ban nou?
Si se pote yo pote yo ban nou? Wi.

Pase, ou konn sa. Ti mepri, pou ti mepri vin kraze lakay nou? Ah non, men ti mepri an jeneral, ke lapolis konbat li tou. Se pou lapolis, se pou lapolis konbat ti mepri tou.
Bon, ou di yon bel koze la, koze la. Pandan ou di pou lapolis konbat ti mepri, pou nou fon te we lapolis te komanse konm si lapolis tap kou de de goup gang. Ou konpon sa mdou la? Ok. Mwen men, mabdou, di janvye. Lapolis antre isi nan 3 zè di maten, nèg yo sèke kay mwen. Men ou konnen, sòlda pa dòmi. Sòlda lajounen swa fon ti dòmi, leswa pa gen dòmi pou sòlda. Ou konprann sa m di w la? Epi se le moman ou konnen nou pa dòmi leswa, pandan n ap bwè ti gwòg nou, nou gade nou wè pil limyè anvayi depo. Sa k ap pase? Epi, pandan n ap jwe Madam Fim, nou wè se lapolis. Lè nou wè se lapolis, ou konn sa nou fè? Nou pa pete yon bal. M di mesye repliye mesye tout nèg Mesye an al kache tèl kote tèl kote si nèg yo vin dekouvri nou yo vle arete nou yo ka tye nou n ap tye nèg yo tou apre sa mesye an nou vire an nou kite nèg yo Ou konprann sa m di w la depi 10 janvye 2000 2018 2018 2019 Ou tande Nou repliye nou kite lapolis fè travay li epi lapolis annik ale epi nou menm nou pran sòl la. La pou la nèg ba la vil anvayi. La nou reta wè se aprè la polis nèg ba la vil anvayi nou. Men sak fè nou vin kanpe dan avè nèg yo pou gade pou wè la polis ap vin arete yo ap vin nan mouda bandi avèk lòt bandi ame avèl. Paske mwen menm nan ling kote m ya pou wap gade pou wè ti mepri sourit wap wè ti mepri sourit kolonn nèg lòmon jinyò jefò ti klè nou. Map di w tout zam ki nan men nèg sa yo, nèg sa yo se avèm yo vin kwaze. Ou konprann? Kolonn nèg sòlda yo se avèm yo vin kwaze. Fò wap gade pou wè, gen nèg yo vin avèk pil cha sa yo, pou wè nèg yo nan mitan polis yo ap dèyè bandi. Di m sa w vle, kot peyi sa prale? Si m te wè nèg yo te nan mouda m, yo te nan mouda nèg Jan Deni yo, yo te nan mouda tout bandi, m tap di ok pa gen pwoblèm mesye, nan pa rantre a lapolis non mesye an repliye. Men si yo vin a bandi nan moudam, yo te konn lapolis salye m, si li ye l ap vin dèyè m pou l arete m. Si m pa fè replik avè l, si jouk jounen l ap arete m. Men bandi a li menm sa l ap fè m, li pa devore l ap devore m? Devore. Enben, wè lapolis pa nan dwa l. Kòm se yon vye peyi yon nèg ap viv, se yon peyi depi yon nèg bezwen viv ou pa fè ak nou ladan l men m deja la, m pa konnen, m mouri jodi e m mouri demen vre. Ou wè sa m di w la? Sa vle di bagay la pa gen rès ladan l la, si nèg yo ap vin tyonnen w, nèg yo mèt vin tyonnen w oubyen nou twe nèg yo. Paske nou pap fè on pa pou nèg yo. Ou konprann sa m di w la? Paske si nèg yo pa deside pou nèg yo dezame tou lè 2 gwoup yo, pou se yon sèl gwoup yo bezwen dezame, nèg yo pap dezame dlo nan bouch. Bon, mwen m dakò avè w. M dakò avè w, se gang rete gang. Donk, lè yon nèg ap di w ap detwi gang sa vyen, ou oblije detwi gang Jan Deni, ou oblije detwi gang Ebwa Lavil, ou oblije. Yon bagay pou gade pou wè, pou gade pou wè.

M tande moun ap rele ap mande, ap mande, ap fè kep, yap mande èd pou yo antere mò yo, mò yo jwenn savyen yo. Plis ankò, men nou bò anpil atè a la, menm chen yo, a no jou la men bout yo atè a. Ki kote Samuel? Wi. Sak touye yo? Oh, nou menm?
Oh. Plis ankò, sa, sa kal mouri, gen anpil kal mouri Sen Nikola. Non, non, kòman, kòman n touye yo a? Moun savyen yo nou ye, nou touye yo?

Zanmi oditè antouka si ou ta vle swiv rès entèvyou sa ebyen kapote w sou Guerrier Dieuseul ale nan radyo metronòm e swiv paj metronòm nan w ap fin swiv tout entèvyou a paske metronòm anliy l ap vann jounal tout peyi a paske nou menm nan karayib nou gon ti pwoblèm teknik nan kesyon imaj a venkwe san peril yon triyonf san glwa ou wè lafyète. Kot triyonf lan? Kot glwa lapolis nasyonal nan tout sa? Nou fè yon premye entèvansyon swadizan al de Anèl Jozèf nan Savyen, nou tounen ak kadav epi pifò machin nou kraze. Epi yon kòtèj, yon kòtèj deplwaye sou Latibonit. Nou fè yon dezyèm tantativ, se vre nou bat lestomak nou. Nou fè glwa, nou triyonfe, men a antandre nou twòp, m pa, m pa ka, m pa ka ba nou twofe a. M anvi repran l nan men nou. E m anvi eskize m bòkot oditwa w lan ki te panse ke n te fè yon bagay ki te pi serye pase sa. Pase si nou pral atake yon gwoup kriminèl, etandone ke se de gwoup ki genyen nan vale a, Epi nou sèvi avèk lòt gwoup kriminèl la, ki aparamman ta yon gwoup kriminèl pwo pouvwa, piske gen depite pwofàn k ap sibvansyone yo. Epi se avèk menm moun sa yo nou ale pou n al atake lòt gwoup la. Donk, nan temwayaj nou twòp la, li vrèman gen rezon. Paske sa pa montre ke. Nap konbat le banditism, sa montre ke nou gon gwoup bandi ki ostil petèt avèk pouvwa lan, e nou gon gwoup ki fè zye dou ak pouvwa lan, eben gwoup ki fè zye dou ak pouvwa nou sèvi avèl pwal anmerde gwoup ki ostil ak pouvwa lan. La verite sè le vèb ki libè. Si vou konetre la verite, la verite vou afranchira. E se sa nou preske ap konstate tou nan Potoprens. Gen yon gwoup de moun, depi yo pale, yo tande yo. Depi yo pale, otorite aji rapid vit. E gwoup de moun sa yo, pa gen anyen ki ka rive yo. E yo te mèt fè tout jounen ap flannen nan Pòtoprens, ap fè manifestasyon a tout zam yo, tout kotèj yo. Yon branch cheve nan tèt yo pa p rache. A tèl ansèy, nou ka pran egzanp Anèl Jozèf. Il fut un temps, ou pa konn se pouvwa ki t ap chèche rekipere li. Ant pouvwa e lopozisyon konn kiyès ki t ap chèche rale li e enfòmasyon fè konprann te gen yon senatè an fonksyon ki te rantre ak lajan pou Anèl ke yo te voye pou li pou te fè similak ke l te fè a pase devan radyo a avèk tout ekip li soute baryè radyo a anba zye swa Tim, Kat, etsetera ki te devan palè nasyonal li defile avèk tout twoup li epi l antre lakay li lè l vin ap fè yon ti deklarasyon petèt tèt anba yo fè l fè. Kòm nivo, degre, kapasite entèlèk li pa tèlman devlope pase sa, epi l pran nan pyèj. E kounye a, petèt gwoup ki te ap ba l benediksyon an sou wout pou pèdi li. Ebyen, arete l! Ou te mete l yon kote, ou wè, tout moun te fin bliye li. Men kòm Gracia al fè yon ti pèmèsite, yon mank dega, yon ti frekansite, ou konprann? ki gen lap demakel epi yo rale nenel depi yo rale nenel yo pa lwen rive sou gracia papa tounen vin prezidan sena de la repiblik sanble l pa jwenn benediksyon pouvwa ate l ansèy direktè papa tounen te mete a.